Salye laprès pale, laprès ekrit e tout televizyon. Nou salye medya an liy yo tou k ap fè yon gwo travay k ap eklere je sosyete a. Jodi a nou fè konferans de près sa pou n anose yon nouvèl a la nasyon ayisyèn e a lemond antye. Nou fè n konnen non Ayiti a, nou chanje Ayiti. Poukisa nou chanje Ayiti? Ayiti vle di Win Pèpetyèl e Modi. Ti vle di modi, Ayi vle di Win Pèpetyèl. Nou gen 600 zan depi y ap wine nou pèp sa a. Jodi a, nou menm ki reprezante majorite nasyonal la, nou wè n ap disparèt, y ap disparèt nou. Gen yon konplo k moute sou peyi sa a ki reprezante 5 kasik yo l te ye, men gen yon konplo k moute sou 3 kasik sa a pou yo elimine nou. Ki konplo l ye? Nasyon Zini prezan, lemond prezan la, Lafrans, Kanada, Angletè, Lalmay, Espay, Wòm, tout prezan. Y ap asiste disparèt nou. Loni vin la, la nou panse nou pral gen sekirite, yo ap disparèt nou. Yo retire tout resous natirèl nou, tout resous, richès nou pou nou ta fè manje pou n manje, yo elimine yo. Jodi a, ki sa nou pral fè, nou menm pèp ayisyen ki reprezante majorite nasyonal la? Nou oblije chanje non sa k ap rwine nou an. Non sa ki rele Ayiti a, nou chanje l k ap rwine nou an. Nou vini avèk nam, nam, Se nouvèl Atlantic de la Matrice. Men kote Ameriken mennen nou. Jodi a, nou pa ka manje, nou pa ka bwè, nou pa ka sikile. Yo Yo mete bandi sou tout peyi a. Ameriken avèk Loni mete bandi sou tout peyi a. Se yo menm ki met prezidan pou nou. Se yo menm ki mete premye minis. Se yo menm ki mete tout chèf yo pou nou. Jodi a si n ap disparèt, se yo men k ap disparèt. Men etan done majorite nasyonal la wè disparisyon l pavè gang yo mete nan tout kote, se ameriken k met gang yo avèk loni, yo met gang yo tout kote nèt, dekwa pou nasyon an disparèt, dekwa pou n pa ka mache, pou n pa ka jwenn manje pou n manje, pou n pa ka al travay, pou n pa ka fè anyen pou nou ret la disparèt nou. Enben jodi a

Ann mete tèt nou ansanm pou n retire non malediksyon sa ki se Ayisyen ki ki ki egal ruine perpetuelle la ki yo di ti vle di modi a ann retire l avèk nam n ap fè demand avèk premye minis Garry Conille nam ap mande premye minis Garry Conille pou n penmèt pèp la soti Gran Sid rantre Pòtoprens, pou n soti pou pèp la sot Pòtoprens ale Gran Sid alèz san l pa peye. Nan m ap mande pou Gran Nò rantre Pòtoprens san l pa peye senk kòb, tout kote pou moun yo ka sikile. pou y al jwenn travay, pou yo bay tèt yo ti travay, pou yo fè ti biznis yo, pou yo jwenn mwayen pou yo viv. E sa nou mande Premye Minis Garry Conille. Premye Minis Garry Conille avèk cpt a ki se ki se 9 tèt la, ki se nou menm nam Nou di cpt sa se kòm se 9 tèt li ye 9 teworis 9 kriminèl 9 dinozò 9 tchoul ki pran peyi a pou ki elimine peyi a yo gen kontra pou yo elimine peyi a men premye minis Garry Conille vin premye minis yo mete l pale byè karikòm pale byè de 9 tèt cpt sa ki gen klas politik sa ki elimine ayiti pou blan. Ok pou ameriken enben jodia sekirite pa pa gen sekirite oken kote nan perimèt peyi tè a yal chache 400 kenyen solda kenyen ki pi mafya ki pi gang ki pi vòlè ke nou menm ayiti yo mete ke gang ayiti yo. Enben jodia yal chache w men kounya sou zye Kenya, sou zye nasyon zini, sou zye ameriken, sou zye Garry Conille men 2 a men 2 enspektè tonbe yo tire 2 enspektè epi yo pran kadav la yale avèl eske nou bezwen etranje pou ba nou solisyon mezanmi nou pa bezwen nou pa bezwen etranje pou ba nou solisyon avèk bsap. 28 mil bsap avèk polis ki bon nan kò polis la avèk fòs ame dayiti manm fòs ame dayiti ki bon nap mete nou ansanm poun pran peyi nou poun dirije peyi nou e se sak fè drapo peyi a nou bal met drapo nan tout kote nan peyi a. Nou mande, ankò, avèk Premye Minis Garry Conille, bay pèp lan yon ti chans pou pèp la sikile pou l al nan okipasyon l pou l pa peri. Bon, nou salye laprès e nou salye tout televizyon yo. Epi n ap mande tou, sa ke nou mande, se chanjman nou mande pou peyi sa. E chanjman, se pa pou sèl yon ti gwoup, se pou tout moun nèt li sipoze ye. E n ap gade tou, lè nou wè nan jan peyi nou te ye lontan, nou te konn sikile, nou te konn fè tout kote nou te vle, tout, nou te konn ap mache tout dizè, onzè, nou nan lari n ap mache, nou pa t gen okenn pwoblèm. Enben jounen jodi an, ou wè pou mache, ou pa kapab. Sèl bagay nou ta mande PM nan, rann nou chans. Mwen menm mwen se moun okay m ta renmen ke mwen menm pou m ckil al nan peyi m pou m ka pase matisan en pou m ka ale pou m ka pase tout kote m vle pou m ale paske mwen se ayisyen m pa gen lòt kote pou m ale m pa gen lòt kote pou m al viv se la m ka viv tout lòt moun ki kapab pran lòt peyi pou yo viv yo se paske yo menm yo gon on kolabo yo gen kote pou yal kolabore yo men mwen menm se ayisyen natif natal mwen ye em pap natiralize em deja ayisyen m ayisyen nèt em mande tou pou chèf yo pou yo fè tout efò yo pou yo kolabore yo pou yo fè nou gen chans ti peyi sa e peyi sa Nou di byen, nou benyen ankò pou nou gen pasaj e ankò. Se peyi sa a, li rele Ayiti, men non kounye a l chanje, li rele Nam. E Nam sa a, se Nouvèl Atlantik de la Matris. Ebyen, nou kapab di avèk tout Ayisyen, Nam yo, Namyèn yo. pou n kolabore mete tèt nou ansanm pou nou kapab fè peyi sa pou pitit nou kapab viv pou demen kapab miyò paske nou wè peyi a fin kraze nan men nou ebyen n ap mande avèk laprès ede nou paske se nou nou genyen nou pa gen lòt ankò se nou k ka ede nou pou nou avanse m mande nou tanpri silvouplè fè vwa nou ye pli wo paske nou wè peyi a fin kraze nan men nou n ap mande silvouplè. Ede nou, ede nou ankò, paske nou frape nou pa jwenn, nou mande nou pa jwenn, nou pa konn sa pou n fè. Èske se demen pou n mete nan tèt nou pou n rele anmwe? Malgre nou rele anmwe, nou pa jwenn pèsòn ki sekoure nou. Namyen, Namyèn, patou nan peyi a, premye sa n ap mande, n ap mande depa ameriken nan peyi a. Sa k fè nou mande depa ameriken, nou vin konprann Ameriken chita mal nou gade anba ameriken nou vin konprann konplo ameriken kanada la frans espay angletè almay fè ap fè pou yo detwi nou kòrèkteman a loni e se sak fè Nou menm nam nou fin konprann nou mande ameriken poul bay peyi a bay tè a kòrèkteman remèt namyen namyèn yo tè yo pou yo re oganize peyi yo janl te ye nan tan kasik yo kòrèkteman. Map fè on gwo deklarasyon avèk laprès jodia ankò. Pa gen oken polis ki ka rezoud pwoblèm nan la. Kèlkelanswa Ramo kòm chèf de lapolis monte, yo pa ba l ajennda pou l vin bay Ayiti sekirite. Kèlkelanswa gwoup Kenyen 400 sòlda ki soti Kenya vini, se yon bagay mafya ameriken kache dèyè li, yo pa pase lòd Kenya lòd pou l bay sekirite. Menm kan Kenya yo ta vle bay sekirite, Premye Minis Garry Conille pa gen oken plan pou l vin restore nasyon an. E senpleman li gen yon òd de wout nan men l, Ameriken, FMI, Bank Mondyal, pou l kraze peyi a, Madan Clinton Clinton ba li pou l kraze peyi a, yo menm pou yo ka vin pran peyi a. E se sa k fè? Lè Clinton ap achte tè tout kote nan peyi yo. Men se domaj li pran nan fo papye paske tout tè l achte yo se pa tè moun ki vann yo, se tè leta yo vòlè avèk tè peyizan yo kwape, yo menm y achte yo a fo papye, jou bon jistis Namie Namian pran peyi a pa gen moun sa yo k ap gen tè nan peyi a ankò. Peyi a pa prè pou fè eleksyon kounya. Ok plan eleksyon an men sak dèyèl plan eleksyon an men sak dèyèl se paske ameriken gen yon pòsyon bagay li bezwen fè pase legalman mesye sa yo l nome la yo yo pa legal ok kounya sil fon eleksyon rache prèl li konnen sa l pral mande pou yo siyen an i foke yo siyen l moun kap met fè l prezidan konnya gon akò yo pral bezwen gon atik yo pral bezwen nan elek nan kandida sa ki pral prezidan yo pral mete a nan konstitisyon an yo pral chanje a. Yo bral mete kote tout blan lontan yo ki te okipe tè sa deja gen tè pou yo retounen vin pran tè yo, yo bral legal. Pa le fèt ke yo mete yon yon gouvènè kòm Garry Conille, yon gouvènè tyoul blan an kòm Garry Conille, restavèg, Enben, kounyeya, yo brale fè plan yo pase. Enben, kòm nou menm Namyen, Namyèn, nou gen tan konnen sa k ap diskite nan kuizin nan, nou gen tan gade anba yo, nou wè anba yo, n ap reyini kòrèkteman pou n anvayi peyi a nenpòt ke lè, lè Namyen, lè Namyèn bral reyini pou n anvayi peyi a, pase nou pa gen lòt tè Se tè zansèt nou yo te kite pou nou, nou pa gen lòt wayòm, se wayòm sa a nou gen, fò n defann li jiska la dènye vèt. Mèt, èske nou dakò pou moun sa yo retounen ankò? Lèna men Namyèn di, Non! Moun sa yo p ap retounen ankò. Premye sa nou mande, m ap redi l ankò, Ameriken Canada wap peye sa kanmenm la nati ap fè w peye sa kanmenm prezidan nou poko gen alzheimer yo fèk kòmanse gen alzheimer e nap pran peyi a kanmenm lè Namyen Namyèn avèk avèk konsèy despri dan wo ap espire nan tèt nou nap pran peyi nou kanmenm pou n restore peyi nou dekwa pou pèp la viv byen pèpetyèlman e bandi yo Kisa n pral fè avè yo? Pèp la konnen bandi yo sot nan pitit pèp la, e nan vant pèp la bandi yo soti. Si yo kite aksyon bandi a, yo rejwenn pèp la, n ap fè bwa kale a ansanm, n ap mete tout moun pou n mete deyò ansanm, n ap met ameriken deyò ansanm, n ap met lafrans deyò ansanm, n ap met kanada deyò ansanm, n ap met espay deyò ansanm, n ap met anglè deyò ansanm, n ap mete Alman deyò ansanm ni Wòm n ap met yo ansanm. Men, si se pèp la y ap detwi pou nasyon sa yo, enben kèlkelanswa kote yo ye, pèp la ap mache pran yo e yo menm k ap pèdi lavi yo. Mèsi.